Nou tap echanje se difisil mesye yo bandi san fwa ni lwa boule lokal radyo televizyon karayib ki chita nan riyèl chavann nan. Bwa kale!
Bwa kale!
Bwa kale! Landyèz tou patou.

pa sa ki pase a donk konfrèm yo vrèman kouraj e Patrick Monsignac vrèman yon moun ki envesti an Ayiti e pou wè se nan nivo sa nou rive e nou voye tout sipò nou. Nou voye tout sipò nou a ekip RTVC an. Jodi an la nou nan yon sitiyasyon ekstrèmeman difisil, ekstrèmeman difisil Dario. Yè Kafoufèy te nan tribilasyon. Wi, donk. E de endividi ak zam pa yon avanyè, piske se depi plizyè semèn mesye yo ap avanse sou Kafoufèy. Men avanyè bagay la te ekstrèmman konplike, piske mesye yo fè yon, sa nou ta ka rele yon gwos pwogresyon. Yo avanse, trè avanse, piske la n ap pale de Otèl Olofsonn. Kote ki gon zòn nan, 2 moun ki nan rue Chili oblije ap kouri, 2 moun ki nan avenue N, avenue Christophe, dòt moun sa yo oblije ap kouri. Bagay la te ekstrèmman konplike. Se pratikman tout anba lavil la, zòn yo rele Bas-Put-Joz la, puiske lè w ap pale de radyo Televizyon Karayib, se nan rue Chavanne, Genyen m sot tande 2 moun kap pale de lekòl Repiblik di Brezil, m kwè se nan Rue Capois. Donk se pratikman tout ba peu de chose la ki li menm sanse sou anpriz mesye yo. E se sa k fè jisteman Davidson, nou prale Kafoufèy, nou pral pale avèk yon sitwayen pou n konnen kouman sitiyasyon an li menm li ye pandan dènyè è sa yo puiske genyen yon enfòmasyon ki rive jwenn nou kòmkwa otorite yo ta fè 2 entèvansyon ta genyen 2 dwòn eksplozif ki ta itilize donk nou pral gade kòman sa ye sitwayen bonjou kòman nou ye? Alo, alo, bon, bonjou.
E nou byen kontan pou nou resevwa w la maten an. Ban nou ti nouvèl nou, kòman Kafou Vèy ye la a? Ok, pou maten an la a, alò m ap tou salye tout oditè k ap koute, k ap koute radyo a, k ap koute sou ti moman sa a. Donk pou maten an la a, sitiyasyon an gen yon ti kalm aparan, poko gen twòp kout bal. E men sofke popilasyon an, e nan zòn kote m ye a, bon m pa vle di kote m ye a egzakteman,

Nou menm gen de blese nan mitan nou. Nou gen blese, nou gen moun ki lopital, moun kap pran swen. Donk sitiyasyon an trè trè trè difisil nan mwen kote map pale avèw la.
Lè w di mesye yo yo ap pwogrese seryezman, nan ki zòn yo ye konsa? Ok, yo gentan pran tout zòn anlè Tivile, zòn Kazèk.

E yo ta okipe Sen Jera, yo ta menm pran an otaj 2 prèt katolik ki te anndan an. Èske ou ka konfime ou enfime pou nou? Non, mwen pa ka konfime si yo gen otaj. Men sof ke m konnen nèg yo te anndan tout lakou legliz Sen Jera yè a. Donk kote yo yo tap vide bal sou zòn Bouchèt, sou zòn Jan Filip, yo tap vide bal.

Ti moun sot la. Manm konsa ki ta gen plizyè mò. Li gen plizyè blese tou, moun ki pran bal mawon ki ale lopital san fwontyè avè yo. Donk lè gen 2 ka de mò se mò sou plas. Paske gen kote yo pran bal la yo pa gentan kouri avè yo. Qu'en est-il de lapolis nan moman n ap pale la? Eske lapolis pa entèvni? Bon, mwen pa ka di lapolis pa entèvni. Mwen ka di ke polisye zòn yo, polisye ki nan zòn yo ki ap degaje yo jan yo konnen.

Avèk brigadye, avèk moun ki gen mwayen nan men yo pou defann zòn yo ki kanpe kap kite kòl a bandi.
Genyen 2 enfòmasyon kap sikile kòm kwa ta gen operasyon ki mennen yè aprè midi e otorite polisyè yo ta itilize dwòn e lage dwòn sou 2 pati nan zòn nan eske ou eske eske eske sa a li vrè? Ok.
Kote m te ye yè la, efektivman m tande bri. M tande bri bonm yo lè yo tonbe.

Ok e tout sa ki alo nan nan nan nan premye nan premye lè lè lè lè yo te anvayi anvayi dènye fwa donk nèg yo pran e savann pistache yo pran karidad yo pran kajou tout yon seri m ta di m ta di tout tout kote ki nan nan twazyèm nan nan nan twazyèm nan yo pran yo pran l donk apresa yo tra yo travèse nan nan nan dezyèm nan Yo genyen Efatedi nan men yo, kounye a yo genyen Ti Zile, yo genyen Mòn Kanari, yo genyen zòn Kazèk. Moun kounye a y ap pwogrese, y ap pwogrese sou nou pou yo vini, pou yo pwese ta rive pran zòn Kanpèch. Paske gen de moun, nan moun ki nan rezistans la, gen moun ki toujou kanpe nan rezistans yo. Donk, men men sa demen.

Merci beaucoup citoyen. Ok mwen remèsye nou mèsi anpil bòn jounen. Voilà Davidson sa se kri dezespwa bon sitwayen ki ap viv nan kafou fèy yo donk moun sa yo ki sanse livre a yo menm ou tande sitwayen an kap pale la li di w lapolis pa vrèman prezan bandi yo ap pwogrese Y ap boule, y ap touye, y ap rache, lapolis pa vrèman prezan. Se 2 moun nan zòn nan ki yo menm se 2 polisye mele avèk 2 sitwayen nan zòn nan k angaje yo nan batay la. E malerezman, yo di w sa yo genyen kòm fòs de frap la, kòm pwisans de frap la, li pa ka kòlte. Avèk sa bandi yo menm yo genyen e bandi yo ki ap pwogrese seryezman David. Nou nan sitiyasyon de kriminalite egi e se sa k fè nan emisyon sa n ap gade pwendvi de espesyalis etandone nou nan yon enpas fò n sòti ladan e se de moun ki konnen pou nou pèmèt yo esplike nou. Maten an nou pral pale avèk Luckner Edouard ki se yon kriminolog, nou pral eseye gade aspè sa nan pwen de vi syantifik e nou pral dekripte tou paske m raple mwen m te resevwa li nan yon emisyon nou te kòmanse.

Se yon plèzi pou mwen pou m la ansanm avèk nou maten an. Nou pral pale de kriminoloji. E jodi an se petèt yon konsèp menm si yon moun pa t al lekòl men l ka konprann, li ka gen yon ide. Bwa kale! Bwa kale!
Bwa kale! Landyèz tou pati. Moun yo lankès, yo lankès, yo lankès.